Bon dat map chache w tchanpan epi se la ou vin sere gade kote m vin jwenn ou a ou tchanpan ou tout kote map arete w pou lòd.
Non kòmandè ou pap ka arete m m pap fè menm erè m te fè deja pou m kite m rive nan prizon apre pou map soti nan prizon non non non ou pap ka arete m wè men demen mandela ou pap ka al avè m demen mandela ou pap kapab. Ou pap ka arete m. Pa gen piyay ankò. Vye nèg biza lèd sa la. M pap ka arete w. M pral wè si m pap ka arete w. M pral wè kiyès ki chèf. Se mwen k chèf. M pral wè sa.
Kòmandan, M prese wi, m ale wi. M pap ka kite w arete m. Alapwochèn. Fò nou kontre ankò wi kòmandan. Ou bèl wi.
Mezanmi mezanmi gade koze gran jounen sa men tchanpan disparèt apa se vre mesye apa se reyalite kòmandan tap pale lè te di li disparèt la gin prizonye a tou mezanmi m sezi banm ale. Ou fini wi mesye Dave. Map rete avèw la pou jis fanmi ou vin chèchew. Ou pa bezwen fatigue ou tande. Pa gen pwoblèm.
Doktè se chak jou wi map priye Bondye toujou ap di se pat rankontre w pou te ka devni doktè mwen sa mwen tap fè eske mwen tap bal tout tan sa sou tè sa toujou paske map viv la apre Bondye. Ou jwe anpil wòl enpòtan, ou ede m anpil, epi jan ou pale avè m, ou konn kijan ou pale avèk granmoun, gen anpil moun ki pa konsa, men ou edikasyon w te byen fèt, m apresye sa. Mèsi anpil Mesye Dave, travay sa mande anpil pasyans, sitou avèk moun ki plis aje yo, fòk nou jwenn plis atansyon.
Sa pote pou rèn ou la baka. Ki bon nouvèl, ki bon van k mennen w isi a la, siman ou dwe gen kèk bon nouvèl pou mwen? Bon, w kanpe lwen, baka, ou pè sòlda yo. Sòlda yo p ap fè w anyen, yo deja konnen se moun mwen ou ye. Yo p ap fè w anyen.
Bon marèn, ou oblije vini paske depi lè mò fin pran pouvwa a, ou abandone nou, ou kite nou lòt bò a pou kò nou, ou vin rete sèl isi a avèk yon pakèt sòlda e gen anpil bagay nou te pale ou pa akonpli yo non, lè nap pran pouvwa se toujou konsa, nou bal bèl pawòl aprè nou pa akonpli pawòl yo.
Deyò Baka. Ou vin jiske la wi manke m dega? Ou vin atake pouvwa m? M pa kwè e pwoblèm ou vin chèche la non Baka. Paske li pap bon pou ou non devan pouvwa m pa jwe non mwen menm nan. M gen anpil bagay m ba w fè pou w al travay pou w fè sa ou gen pou w fè men se de pouvwa ou wap pale m ou pa wè m ou pa bezwen wè m depi w fè sa m di w gen pou w tout sa m di w fè yo depi w fè yo ou pa bezwen wè m kisa w bezwen menm.
Bon mezanmi jodia fèm konbyen jou menm depi map chache tchanpan an pa janm ka rankontre menm kòmandan an pa menm ka dim si yo rankontre tchanpan sa bon finalman se machin map kouri pou granmesi e anplis tou mpap vle fè fas kare avè ankò map kouri machin paske yo pasem lòd mpaka fòm obeyi lòd la. Wi se la wi se la wi mwen konsilte m pa konn nan zòn nan se doktè sa yo chwazi men m pap ba w manti yo gen rezon wi paske non plis li fè travay li byen ou pa gen anyen pou w repwoche li difisil pou w vin konsilte lakay li nan klinik li pou w soti san pwoblèm ou pa rezoud. Ou konprann, se moun ki te pran tan pou l etidye. Epi, pa gen anyen nou ka repwoche. Sèl sa m ka di, s on bon doktè.
Bonjour docteur Koman ou ye? Bonjour Mwen byen mèsi Kijan ou santi w? Ah ou konnen mwen ansent mwen vin tcheke docteur pou m wè kijan bébé ye. Men mwen gen kèk ti malèz. Pa gen pwoblèm, nou pral gade sa. Men ki jan w santi w depi lè w ansent lan? Gen lè mwen santi m byen, men kèk fwa mwen pa santi m byen menm, mwen fatige e kè mwen ap bat fò anpil. Pou mwen rasire nou, Mwen pral fè kèk tchèkòp pou m wè ki jan bebe a ap devlope. Dakò doktè, m ap tann ou. Mwen pral tcheke pou m wè kòman bebe a ap devlope. Men mwen santi ou gen yon ti strès. Ki jan ou pran swen tèt ou? Mwen swete sa doktè. Menm lè mwen gen yon tanpèt, men mwen panse sa pral byen men mwen sezi wè mwen santi kè mwen bat fò konsa sa kapab nòmal wi men pou w pwoteje tèt ou pran yon ti repo epi detann ou egzèsis fizik ki modere ka ede w tou èske ou gen yon pwogram egzèsis kap fèt nan moman an. Mwen te kòmanse yon pwogram egzèsis wi, men depi lè mwen ansent nan mwen sispann ale. Li bon pou ou kenbe yon nivo aktivite fizik ki sijere pa doktè ou. Mwen pral rekòmande w yon pwogram ki apwopriye pou ou, anplis, asire ou ap manje byen e byen idrate tèt ou. M ap fè sa doktè. Map kenbe konsèy ou yo. Mwen vle bay bebe mwen an pi bon kondisyon posib pandan li nan vant mwen an. Se yon bon objektif, avan ou sòti, mwen pral ba ou yon lis de konsèy sou jan ou kapab soulaje ou e rete an bòn sante. Mwen ap kontan sa doktè. Mèsi anpil.